Zanmi, wout nèg yo ap pran a mond lan la ap mennen nou tou dwat nan yon twazyèm gè mondyal. Lajistis nan peyi Etazini lage yon manda dare dèyè ansyen prezidan Kiba ki se Raul Castro. Misye ki gen sèlman 94 lane kapab fè fas avèk pèn de mò si toutfwa yo ta rive pran l oubyen prizon avi. Men kisa bagay la ye? Nan lane 1996, Gen 2 avyon lame kibèn nan te abat, te gen plizyè sitwayen ameriken ki te mouri. Ebyen Donald Trump di, Nou pa ka kite bagay sa fini konsa. Rejim sa, fòk nou fè l peye pou krim sa l te fè a. Ebyen yo deside la pou kapab atake rejim nan. Ebyen y ap prepare la pou kapab met lapat sou ansyen prezidan. E nou konnen Donald Trump ki anvizaje anvayi Kiba pou kapab mete yon lòt gwoup moun dirije peyi a, malgre anpil avètisman aktyèl prezidan an voye bay Etazini pou di bagay la pap dous pou yo, Trump pa wè l pa tande, se alaksyon misye pral pase. Sekretè Deta ameriken an Marco Rubio, misye reyaji. Misye fè konnen Kiba reprezante yon menas pou sekirite Etazini. Paske la Chine, la Russie, Corée du Nord, Iran ap kopere ak rejim sa pou kapab espyone Ameriken yo. E misye di nou pap pran sa nan men Cuba. Nou pral poze tout aksyon ki kapab fè nou retire moun sa yo. Men Cuba se pa yon peyi Etazini kapab monte sou li mal. Yo abitye abat avyon. E se sa fè yo paka pase sou tèt Cuba jan yo vle. Depi w te trase yon egzanp, se pa nenpòt peyi k ap pran chans vin atake w. Men, nou konnen Donald Trump se yon ti landeng, misye pa deside poze l. E fason misye ap mennen mond lan, gen moun ki kòmanse enkyete paske gen peyi, si l di l pral atake oubyen pral anvi bay sitwayen ameriken jistis, bagay la kapab fini trè mal. Nou ta swete towo sa fè ti tan l lan pou l ale paske nou poko vle yon twazyèm gè mondyal. Avan m ba w plis detay m ap raple w jodi an se jedi 21 me 2026. Si w potko abòne m ap ankouraje w fè l, pataje videyo sa tout kote. Peze bouton like la se trè enpòtan. Kite yon kòmantè ap vrèman fè m plezi. Ebyen, ki sa bagay la ye? Medam e mesye, Prezidan Donald Trump, misye pa vin pou lapè. Towo sa n ap gade la a, yon moun ki nan 94 lane, nèg yo anvizaje ba li pèn de mò. Poutan y ap pwopòz kritike Iran lè Iran deside voye kèk moun al jwenn bawon. Men towo sa se frè Fidel Castro. Enben misye te dirije Kiba pou plizyè ane. Misye, epòk ensidan te pase a, li pa t prezidan. Ensidan sa te pase nan lane 1996, pli presizeman 24 fevriye, enben misye ki te otorize pou lame a te kapab abat 2 avyon sa yo. Nan 2 avyon sa yo, te gen omwen 4 moun ki te mouri pami yo 3 sitwayen ameriken. Ebyen Etazini nou konnen yo gen yon politik, depi se yon moun ki te atake sitwayen ameriken oubyen ki te atake enterè Etazini, menm si plizyè ane pase y ap rive sou ou. Enben towo sa, yo fè konnen, se misye ki te responsab lanmò moun sa yo. Paske alepòk, li te minis defans. Ou konnen lè w minis defans, se ou ki pou pran desizyon lè lame a pral fè yon bagay. Enben misye te otorize pou kapab abat 2 avyon yo. Poukisa misye te pran desizyon sa? Misye te jistifye atak la. Li di, 2 avyon yo t ap rantre nan espas ayeryen l. Alepòk, nou konnen kòman mond lan te ye, bagay kesyon teworis t ap bay anpil pwoblèm. Misye di l te oblije fè abat avyon. Aprè anpil avètisman, di avyon yo pa avanse e yo te kontinye avanse, misye di l pa t gen lechwa, li te fè detui tou lè 2 avyon yo. Alòske Etazini akize prezidan, li di misye te pran desizyon sa pou l te kapab montre fòs yo genyen, men avyon yo te nan dlo entènasyonal. Sa vle di yo potko menm rive sou tèt Kiba, ebyen yo te sibi atak sa. Ebyen aktyèlman la, misye twouve l nan peyi Kiba, spesyalman nan kapital la ki se La Avàn. Nou wè kòman nèg yo te vini, yo te pran Maduro. A nenpòt moman yo kapab rive sou misye. Ban m moutre nou kote misye ta twouve l. Enben, men Kiba, kapital la ki se La Avàn, se la misye ap viv. Enben, nou wè Etazini, yo di, Kiba twò pre nou, nou pa ka kite rejim sa a kontinye ap kale kò l nan figi nou. Fòk nou fè yon fason. Etazini deja ap pran gwo desizyon pou kapab mache al pran dirijan kiben yo e yo menm voye plizyè bato destròyè pòt avyon, enben se yon gwo bagay k ap prepare la pou kapab fèt nan fè nan jou k ap vini yo. Sa vle di nèg yo vle pou gen kontwòl tout peyi ki twouve tou pre Etazini. E depi yo pran Kiba. Ayiti ap an danje. M pral ba w egzanp lan. Etazini bezwen gen kontwòl Kiba. Ann di yo ta rive gen kontwòl li. Pa bliye, sa nou rele doktrin de Monro a, Amerik o Zamereken. Sa vle di, se yon anbisyon yo genyen. Yo toujou ap pran pretèks. Ebyen, la a, si yo rive pran kontwòl Kiba, yo mete yon dirijan ke yo kapab manipile, oubyen yo ta di Kiba ap vin fè Senkanteyenyèm state pou yo. Ebyen a nenpòt moman yo pral di w Ayiti reprezant on menas. Men kote Ayiti kole avèk Kiba. Byen rapid y ap eseye rive. Dayè, yo gen Guantanamo ki se Yon baz militè tou pre a la. Ebyen a nenpòt moman ou kapab sezi wè nèg yo fin pran kontwòl Kiba e yo di w fòk yo gen kontwòl Ayiti. Epi sa w tande a pwoblèm pou mond lan. Dayè, yo gen kontwòl Kib, anfèt Potoriko ki nan zòn nan la bò Sendomeng. Sa vle di Ayiti pral twouve l nan mitan li menm avèk Sendomeng, Etazini kapab vin youn nan towo k ap bay anpil pwoblèm. Bon, nou ta swete dirijan ayisyen yo pran konsyans, mete yon bon lame pou kapab defann bout tè sa. Paske nèg yo anvi ale trè lwen. Men pou dosye prezidan Kiben an, Raul Castro, nèg yo akize misye paske misye te pran yon desizyon nan yon moman kote bagay la te parèt vrèman grav. E nou wè genyen plizyè medya ameriken ki reyaji, pa egzanp, genyen Fox News ki bay ti detay, ebyen ansyen prezidan Kiben an, Raul Castro, misye li enkilpe ebyen lajistis amerikèn fè konnen misye pral gen gwo pwoblèm e janm te dil lan to ou sa yo kapab touyel sou chèz kouran yo kapab metel nan prizon poul pase tout rès vil son bagay ki terib wi on moun nan 94 lane pou etazini deside poze yon aksyon konsa bon kote mond lan prale Si se Etazini yon avyon te rantre nan espas ayeryen pa l, li pa t ap aji diferan, se menm jan l t ap aji paske depi w pa gen otorizasyon, se sèl Ayiti wi, avyon kapab pase sou tèt nou jan yo vle, menm la an Repiblik Dominikèn yo pa kapab non, gen sistèm k ap kontwole sa. Fòk ou di, kisa w ap vin fè? Nou sonje Ariel Henry, lè misye te bloke a, li te bezwen desann Sendomeng, li pa t kapab. Paske Sendomeng te fèmen espas ayeryen lan pou avyon, Ariel la pa t desann. Se jis Potoriko yo t al avèk misye. Nou wè an Ayiti. Dirijan nou yo pap panse. Ebyen Kiba te poze aksyon sa a. Fè Etazini toujou pridan. Yo pa ka pase sou tèt Kiba jan yo vle. E nèg yo konnen ki sa k kapab rive yo. Ebyen aktyèlman la a, prezidan misye pran menas sa trèzoserye. Malgre l kòmanse rantre nan laj, men misye still ap kale kòl nan peyil ap fè sal vle. Ebyen lè ensidan sa te pase a lepòk Etazini te gen Bill Clinton ki tap dirije, misye te pran yon desizyon te mete anbago e mete plis presyon sou Kiba, menm bato ki te sòti nan peyi Kiba pat ka antre Etazini, anpil sitwayen kiben te gen gwo pwoblèm paske yo te vrèman fache. Ebyen avyon sa yo. Yo fè konnen se pou òganizasyon ki te rele Brothers to the Rescue ebyen Etazini te deside pou kapab pini Kiba e jiska prezan y ap pini Kiba. Ebyen Donald Trump li menm li fè yon pòs sou The White House ki se Lamezon Blanch, kisa misye di? Misye di Enemies of America neutralize.

Yo kapab fon frap kote misye ap domi epi sa w tande a li mouri. Wè mond sa avèk etazini gen de seri de bagay ke anpil lòt peyi paka fè yo menm yo ka fèl san okenn pwoblèm. Tiye de seri de moun ki granmoun tankou gid siprèm iran te gentan nan 80 konbyen lane nou wè yo tiyel tout moun fè silans. Alòske si son sitwayen ameriken yo ta fon bagay konsa oubyen yon granmoun oubyen yon pèsonaj. Sa pa t ap fini konsa. Se la bagay la pa bon an. Ebyen, Prezidan Bill Clinton, misye te pran desizyon pou te kapab pini Kiba pou wè si yo te kapab fè fanmi moun sa yo omwen soulaje. Men jiskaprezan, dosye sa pa ka fini paske Donald Trump li menm li pran bagay la trè o serye e l fè konnen l ap rive sou tout moun. Enben Sekretè Deta Ameriken an, Marco Rubio, di Kiba se youn nan peyi Etazini dwe gen kontwòl li paske Lachin, Larisi, Kore di Nò, Iran sèvi ak teritwa Kiba pou bay Etazini pwoblèm. Yo di yo menm yo p ap tolere yon bagay konsa. Enben Ameriken yo ap prepare yon envazyon. Men Prezidan Kiba li di mesye. Si n te konn sa m sere pou nou, nou pa t ap pran chans lan. Pa bliye Kiba pa gen menm fòs avèk Iran. Men, yo pa ka moute mal sou Kiba. S on dosye m ap kontinye kenbe nou enfòme sou li. Di m èske w panse Etazini gen rezon pou l poze aksyon sa? Si w te nan plas Donald Trump èske w t ap kontinye aji jan w prale la oubyen ou t ap fè yon poze? Èske nou wè tèt to w sa bon? Fè m konnen ak yon kòmantè.